So guys se pa sèl video Ricardo Nelson yo ki pral kòmanse bay pwoblèm so se menm video frè Gabe yo tou so ann swiv video a.

Se toujou yon plezi pou m remèsye nou chak grenn k ap sipòte m sou chanèl la e ou menm tou ki apèn abòne ki apèn vin sou chanèl la so m ap di w byenveni m ap di w mèsi Videyo sa jodi a ke m pote pou ou a se yon ti videyo kote mwen wè frè Gabe fè yon pòs yèreswa ki te 26 novanm jodi maten an la li apèn fè 9 è Di maten 27 novanm, sak fè mwen fè video a se paske mwen wè genlè gen moun ki konsa gen moun ki gen dwa wè pòs la ki pa pote atansyon avèk sa ou byen gen kèk moun ki sou youtube ki poko wèl pase pòs la vrèman long moun nan gen dwa pa fin pèdi tann li tout pòs la nèt so sa pòs sa vle di map mete li pou nou nan ekran e map mete li nan fen video a tande video a ou menm ki genyen video frè Gabe sou chanèl ou an si ou travay video a ou mete paw ladann ou aranje video a son pal yo pa fin dirèk tout nèt nan video a ok video sa ou travay li li gendwa pa yon pwoblèm pou ou. Men, paske mwen gade anpil nan nou menm ki just upload video a jan frè Gabe bay li an, jan yo um yo mete l la, ou pa travay li. Mwen menm aktyèlman la a k ap pale avèk ou a, wi, mwen te gen yon ti bout video ki 1 minit konbyen segond, mwen te mete li 2 fwa m kwè, so sou chanèl la. Mwen te fè li nan 3 minit. Rive nan 3 minit. Men mwen pat mete ni intro, ni mwen pat travay video a. Mwen gentan delete li depi yè reswa. Li di, atansyon, note byen, atansyon, so nou menm mesye youtube sa yo kap fè lajan sou do moun epi nap bay manti. So li pral klèm. video yo nou menm li di sak fè li fè pòs la se avèti li avèti nou si ou genyen video frè gabe sou chanèl ou a e m wè anpil moun so genyen video frè gabe vre gen nan nou ki poko monetize e gen nan nou tou ki monetize deja. Aktyèlman la a, mwen te gen, semèn pase, mwen te wè yon youtubè ki te pèdi chanèl li deja, ki vin refè yon lòt chanèl, so tou swit chanèl la pat pran yon mwa li monetize, li te poste full videyo frè Gabe a sou li, vrèman vre, mwen kwè nan jodi demen mwen wè moun nan te gentan avèk 66 ou 63 mil view. e li te genyen video la te genyen preske 2000 like li gentan li te di let li e mwen wè anpil moun genyen video full maryaj frè gabe an nenpòt lòt ti bout video pandan aprè maryaj a la mwen wè li mete plis lòt video temwanyaj sè kala yo. Mwen wè pil moun, moun sa a mete l, moun sa a mete l, moun sa a mete l. So, videyo sa yo mande pou nou travay yo oubyen ou chwazi retire l sou chanèl ou an paske frè Gabe ap ba ou copyright pou li. Li pwal claim videyo sa yo. So, se tout sa ke m te pote pou ou jodi an. Mwen pral mete. tèks la, pòs la, so nan ekran an pou nou, plis nan fen videyo a, li li avèk atansyon, gade l, m ap fè tout mwayen posib, m ap mete tout tèks la a tout bay machin ni, tout bay tout enfòmasyon nèt, plis vrèman enfòmasyon ke nou bezwen an, li make menm pou nou menm mesye youtube yo, m ap ba nou l, m ap mete l pou nou nan ekran pou nou wè l, youn di lòt pataje videyo a, Ou menm patajel tou pou nou ka sove kèk lòt moun ki poko konnen sa. Sitou si ou gen 3 4 video ou konnen ou pran 3 at least 3 copyright nan menm 3 mwa ou konnen chanèl sa youtube ap pran desizyon ou gen 99 pousan chans pèdi chanèl sa. So pataje video a kite yon like kite yon kòmantè so bye. N ap wew anko pou yon lot video.
So um post sa se frè Gabe ki ekri li yèreswa um maten an mwen leve mwen wè anpil moun so map gade pa fè video sa mwen pa konnen pafwa moun yo gendwa pa fin li tout tèks la men li gen anpil like anpil mesaj anbal. Mwen ak madanm mwen te fè yon gwo aksidan nan jou nou ta pral nan lim de myèl la, nou te fè yon gwo aksidan lè n fin rive devan otèl la. Kote on machin ki vire san sinyal, gen 2 moto ki tap vini, yo eskive l epi se sou nou yo antre. nou fè kolizyon. 2 moto yo kraze, 3 moun blese, machin mwen an kraze e mwen ak madanm mwen pa t gen anyen. Pou te ale nan otèl la, se lopital li te kouri ak moun yo. Men si Jezikri pa t fidèl, se nan mòg li te ka ye jounen jodi an paske tèt fann, pye frape etc. An demen ankò jenou m vire, pye m manke kase. M panse ap vin a video sa a soon nap ka wè l. Depiw wè satan reyaji sèke Bondye te aji. Maryaj pa blag, spesyalman lè w marye pwòp. So, si Jezi pa t avè l, li pa konnen li pa t ap gentan jwi maryaj li a. Men kote m bezwen rive a. Note byen, NB, 2 pwen. Mesye YouTube yo, atansyon, paske m pa vle nou pèdi paj nou an. M ap klè m nou paske. Nou paka ap fè kòb sou non moun epi nap bay manti. So sa se men pòs la men kote frè Gabe moutre machin li, machin li an kraze. So nou ka wè pòs sa gentan gen 4200 like, li gen 846 comment e li gen 187 share. Mwen leve maten an la, aktyèlman la li 8 è 30 so mwen pral pote video sa pou nou paske m leve maten an mwen wè anpil moun pa fè video de sa sèke yo pa wèl moun ki gen esak fè mwen te gen yon video ki gen ti bout video kote lè yo te relel legliz lan dimanch li te al legliz li te salye legliz yo te prezante koup marye a ki te 1 minit konbyen segond m kwè so mwen delete li. Sak fè mwen delete li paske mwen pat mete ni intro ni fen video m nan ladan li ki fè mwen retire li so ou menm ki gen so paske mwen wè anpil moun just upload video a jan ke li poste l lan epi ou mete l sou paj ou an li frè Gabe pral bay moun e